Dosye Lakay pa m, emisyon d'edikasyon ak fòmasyon, kontan pou ke l antre lakay nou aswè a. Emisyon d'edikasyon ak fòmasyon Dosye Lakay pa m vini pou ke nou kapab pataje sètèn enfòmasyon avèk nou konpatriyòt kap koute nou byen byen byen lwen dans les villes de province. Nou salye yo, nou di yo, men emisyon pa yo a, Dosye Lakay pa m.

Sa fè apeprè 1 an kote Dosye Lakay Pam ap pale de kesyon ADN avèk zanmi entènot nou yo. Gen anpil de nou konpatriyòt ki t ap soufri pou kesyon ADN. Nou si e sèten, fen mwad me, debi mwad jiyè anpil nan yo kòmanse resevwa mèl ki ba yo otorizasyon pou ke y al fè ADN nan anbasad amerikèn a Pòtoprens silvouplè. Pou zanmi ki al fè ADN yo, nou di yo Mèsi paske yo pataje enfòmasyon an sou rezo Dosye Lakay Pam lan. Nou di yo mèsi e kontinye pataje sè jan de fòmasyon pou ke rès piblik ki abòne ansanm avèk Dosye Lakay Pam lan kapab toujou rete up to date. Nou di w mèsi e n ap raple avèk chak grenn entènot k ap koute nou la a, ou menm ki te gen pwoblèm ADN, efektivman, Pwosesis yo te fè yon bon tan ke yo te stope, pou lenstan anpil de nou konpatriyòt kòmanse resevwa imel ki ba yo otorizasyon pou ke yo al fè adn nan anbasad amerikèn a Pòtoprens. Pou vouzòt k ap koute nou Ayiti ki se benefisyè, sètadi se yon paran ki te fil pou ou e ke anbasad la mande pou nou t al fè Kesyon adn, nou di ke yn fwa kew fè adn lan, pati paw la tèmine la. Eske anbasad la pral rele w pou ke li di w men rezilta adn lan, nou di non, ou pap resevwa oken mesaj sou swivi ki pral fèt nan kesyon adn ou an. Kiyès ki gen otorizasyon pou resevwa mèl ki pou sètifye oubyen pou enfime ke rezilta adn nan li kòrèk, li jis, li egal avèk avèk petisyonè a, se sèlman petisyonè a ki gen otorizasyon pou sa. Nou di w, un peu de patience, sa ka pran 1 mwa, 1 mwa e demi, konsa sa kapab pran mwens ke sa parapò avèk konjonkti, ki gen atravè lemond. Mentnan dosye yo pran du tan men pa kont yn fwa ke yo fin fè adn nan anbasad la nou raplew zanmi entènot pati paw lan bout se sèlman petisyonè an kap geren rezilta a. Nou swete avèk chak grenn de nou konpatriyòt ki tal fè adn nou di yo du siksè nou sur e sèten rezilta a li prale nan sans ke nou tout espere an. De nos jours, kòm nou tout konnen l, li pa yon sekrè pou pèsòn, anbasad la bay mande pou ke yo bay al fè adn, manman fè adn avèk pitit, papa osi fè adn avèk pitit. Sètadi nou swete ke rezilta adn w al fè an li pozitif, sètadi li bon,

Fiyansay ke la lwe pase yo te plis pale de kesyon viza be. Nou di si youn Nan 2 moun sa yo ki arive fiyanse ya te gentan marye deja li divòse fodre til ke yo genyen ekstrè de divòs la. Nou raple nou di Nan kesyon fiyansay pou viza ka 1 pou vin Lèzetazini si youn Nan nou te gentan marye deja nou divòse fodre til ke Nou genyen ekstrè de divòs la. Pa egzanp, petisyonè a k ap viv Lèzetazini, yn fwa ke li te marye deja, l ale Ayiti, l al marye ansanm avè w, li genyen pou li voye ekstrè divòs ke li genyen nan men l Lèzetazini an ba ou pou ke w prezante ansanm avè l lòske w genyen randevou anbasad amerikèn a Pòtoprens. Nou raple zanmi entènot nou di ke ou menm kap viv an Ayiti, il a fallu ke petisyonè a te deja marye Lèzetazini, nou di lap voye ba ou divòs kel te fè a pou prezante anbasad la ansanm avèl. Ou menm, wap mache avèk tout lòt dokiman nou te konnen yo, ou gen pou mache avèk ekstrè de nesans pa ou, wap mache ansanm avèk ekstrè de divòs. ke sitwayen ameriken an voye ba ou a. Dotrefèt, anpil zanmi poze nou kesyon sou kes e an s ki a trè avèk regwoupman familyal. Si n ap suiv, pandan prèske 2 semèn Dosye Lakay pa m pa fè emisyon nou zot, Nou pa fè emisyon pou fè emisyon. Nou pa fè emisyon pou kesyon vyouz osi. Paske, n ap raple avèk zanmi konpatriyòt, zanmi byen byen lwen yo, zanmi k ap koute nou di kote yo di Wòch a Bato, zanmi de Balèn Nò, de Balèn Sid di kote de Lagonav, zanmi k ap koute nou di kote de Kochon Gra, zanmi k ap koute nou di kote de Jeremi, nou di ke emisyon an fèt jis pou ede. Nou pa gen okenn enterè pou ke. Nou ta fè emisyon sou peyi dayiti paske yo pa peye dosye lakay pam kesyon vyouz sou peyi dayiti pa rapò avèk posiblite nou genyen pou nou kapab enfòme popilasyon an nou fè sa de manyè aske pou zanmi entènot yo pa viktim sitou lè yo vin anbasad mekonesan ki tip de dosye pou yo te pote kòman yo kapab konpòte yo nou fè dè emisyon pou ke nou kapab prepare zanmi entènot. Pa kont, an s ki a vè avèk kesyon dosye regwoupman familyal, nou zòt, dosye lakay pa m, trè pridan. Poukisa ke nou di dosye lakay pa m pridan, se pa le fèt ke kesyon regwoupman familyal la li te egziste deja, rien de nouveau sous le soleil. Men pa kont, chak gouvènman genyen politik imigratwa pa yo. Pa egzanp, Gouvènman pase an, yo te retire kesyon regwoupman familyal lan, ou te sipoze ret tann Ayiti, dele ke yo ba ou pou w vin Lèzetazini vin tann Green Card la. Green Card la doun manyè jeneral, ou pa gen lòt fason pou benefisye l, se vini pou vin Lèzetazini pou genyen. Ayiti ou genyen pou purman e senpleman benefisye yon viza, dans le passé se te 3 mwa, yo ba ou pou ke w vin Lèzetazini pou vin tann, Green Card la. Konsa, pwogram sa li menm li te konn bay posiblite pou ke dè Ayisyen avèk lòt etranje antre vin tann nan o mwen de 2 zan. Men pa kont, pa rapò avèk konjonkti ki gen nan peyi Dayiti, nou menm nou pa pran inisyativ pou nou pale de kesyon sa. Souvan nan kesyon imigrasyon, nou konn wè li cho, cho, cho, epi tou de kou, ou vin pa tande pli ryen. Se pou sa nou di, si tout lè fwa ke. Ayiti te kapab benefisye kesyon regwoupman familyal la, nou t ap di, Tant mieux! Men pou nouzot, dosye lakay pa m, nou poko ni konfime ni enfime nouvèl sa a. Pa egzanp, anpil zanmi te tande pale de kesyon viza travay. Nou wè rezo sosyo a te vrèman ap pale, Ayisyen pral benefisye e tant dot nasyon pral benefisye kesyon de viza travay. Dosye Lakay pa m te trè pridan paske nou te konnen vi ke genyen stabilite politik e ekonomik an Ayiti, l ap fò difisil pou ke yon gouvènman ta ouvri peyi l pou ke yo resevwa nou imigran ayisyen pou kesyon travay paske lòske ou benefisye l, mwen garanti ou pa rapò avèk konjonkti lakay ou, w ap gen di mal pou ta pran desizyon pou retounen lòske kontra va bout. De sèt manyè, Dosye Lakay pa m. Jiskisi nou pa pale de kesyon regwoupman familyal nan swiv pwosesis lan, il a fallu ke nou ta jwenn des enfòmasyon ki konkrèt na va pataje l ansanm avèk nou. Men jiskisi nou di yo pridan pou tout zanmi ki genyen randevou anbasad, anbasad la toujou ap ouvri ap resevwa yo, anpil zanmi pale ansanm avè nou, zanmi yo kòmanse defile antre Lèzetazini, nou mande yo pandan ke yo. poko pran desizyon oubyen yo poko rele yo pa bliye pou ke nal pran vaksen anpil nan nou te di nou pap pran vaksen pa gen wout pa bwa menm lè ke nou tal anbasad la nou reponn kesyon yo avèk briyo men nou genyen pou nou tann ankò pou nal pran doz vaksinal la pou nou voyel ale avan ke yo banou otorizasyon pou nou vin tann rezidans lèzetazini damerik. Bon se lakay pam se emisyon dedikasyon ak enfòmasyon. Nou pa vle two long nou jis Fè yon rapèl pou tout zanmi ki pa tande dosye lakay pa nou yo nou di nou la nap panse ansanm avè yo il sufi ke nou jwenn des evolisyon anski a travè kesyon vwayaj nap di yo men tout lè dènyè update men jiskisi nou di yo pasyans du kouraj byento randevou a lèzetazini damerik babay.